Medam mesye Map ankouraje nou pou n tande e gade videyo sa de kòmansman rive nan fen yon fason pou n pa rate menm yon segond paske nou gen plizyè enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan depi w son imigran ayisyen ki soti peyès Tande videyo sa a. N ap voye yon salitasyon espesyal pou nou tout e nou chak grenn fanatik fanmi e zanmi k ap gade videyo sa a. Byenveni sou platfòm pa w la, se toujou yon plezi pou nou. A chak fwa Dye lavi a ban nou opòtinite sa a pou n rantre lakay ou vin enfòme w de tout sa k ap pase nan aktyalite a. E nap pwofite di merci a tout fanatik fanmi e zanmi pou sipò nou swa pa yon grenn like, yon grenn pataj ou di mwens yon grenn abòne. Kelke swa kote ou ap tande nou, byenveni. E ou menm ki rankontre nou sou platfòm sa pou la premyè fwa, ki poko abòne ansanm avèk nou, map ankouraje w fè sa kounya la, abòne ansanm avèk platfòm nan, aktive klòch notifikasyon an tou, a chak fwa n lage yon nouvèl videyo ou kapab jwenn li. Renmen videyo sa, wap wè yon ti bouton ki fèt tankou yon ti pòs, kike sou li yon sèl Klike sou li yon sèl fwa. Poze kestyon nan espas kòmantè a. E lè w fin gade videyo sa, map ankouraje w pou pran yon ti tan pou pataje l tout kote, bay tout moun ke w konnen epi ke w panse yap benefisye. Medam, mesye, jan ke nou te di w li nan kòmansman videyo a, gen yon enfòmasyon ki soti konsènan 2 ti pyès, nou pral pataje l ansanm avèk ou, tande jiska lafen e mwen prè l ap itil ou. Genyen plizyè peyi deja ke administrasyon an pran desizyon pou koupe ti pyès yo, genyen ke li fè tantativ deja pou te koupe yo depi avan, genyen li te fè tantativ pou jiyè, genyen li te fè tantativ pou koupe pou mwa dout ke nou ye a la, ebyen, Genyen de zòganizasyon k ap defann dwa imigran ki yo menm te fè de zatak nan tribinal pou te kase desizyon sa yo yon fason pou di administrasyon an li pa ka koupe stati moun yo konsa. fò premyèman ke li tenu kont de kondisyon ki gen nan peyi moun sa yo, men tou, dire ke yo te bay moun yo ti pyès la avan an, pou se li menm ki kenbe, olye yo koupe l. Pa egzanp, nan ti pyès Ayiti an, administrasyon Biden nan te bay li pou 18 mwa, administrasyon Trump la vini, li koupe l, li mete l 12 mwa. Anpil batay fèt. Jiskaske dosye a rive nan tribinal, desizyon pran, atak kont atak, yon jij deside ke tps Ayiti a sipoze fini fevriye 2026. Se pa t sèl Ayiti ki te nan enpas sa a, te gen plizyè lòt peyi. Pa egzanp, genyen Ondiras. genyen Nepal e genyen Nikaragwa. Ebyen vrèman se yon movèz nouvèl pou sitwayen Nepalè, Ondiryen, Nikaragweyen ki yo menm gon slogan sou entènèt la yo di se dòmi legal leve ilegal. Ebyen sitwayen 3 peyi sa yo leve Avèk nouvèl sa a, kote genyen yon tribinal kou dapèl, nevyèm sirki lakou dapèl, kote ke gen yon panèl nan tribinal sa ki deside an favè administrasyon Trump la. Dosye a, òganizasyon k ap defann dwa moun yo te pote l nan tribinal, Jij la te bloke desizyon an, administrasyon Trump la te fè apèl e se nan apèl ke administrasyon Trump la pral genyen batay la. Avèk 3 vòt pou, 0 kont, panèl jij sa a ki nan nevyèm sirki lakou dapèl reponn, Pozitivman a demann Ministè Lajistis ameriken te fè pou revoke premye desizyon ke lòt jij la te pran pou anpeche yo, anpeche DHS kanpe estati pwoteksyon tanporè pou 3 peyi sa yo, n ap pale de Nepal, Nicaragua ak Honduras. Donk, nan desizyon sa a ki adopte mèkredi 20 out 2025 la, Lakou a otorize administrasyon Trump la pou l koupe tps pou migran sa yo, ki evalye a plis pase 60 mil. Lakou a mande oubyen l otorize administrasyon an pou koupe tps moun sa yo, pandan ke dosye a li menm l ap kontinye trete nan tribinal. Donk sa vle di Lakou dapèl bay DHS. gouvèneman an, administrasyon Trump la an jeneral, otorizasyon pou l koupe ti pyès moun sa yo. Fòk nou di se depi 31 jiyè ki sot pase a, ke DHS te vle mete yon bout ak estati tanporè migran sa yo. Men, jan m te di l talè a, te gen yon jij ki te bloke yo. E kounye a, nou ka di yo kapab fè sa yo te swete a. Epi, migran sa yo pral otomatikman ekspoze a depòtasyon. E se pa youn, de, twa, ni yon santèn ki pral ekspoze a depòtasyon. La a n ap pale de plis pase 60 mil Nepalè, Nikaragweyen ak Ondiryen. Men sa ki on ti jan entrigan nan dosye sa a se ke prèske menm jan avèk Ayiti, alò m di prèske paske Ayiti, nou menm nou gen tps lontan, men gen de peyi ki gen tps pi lontan pase nou. M kwè pou Nepal nou depase kantite tan nou gen tps. Nepal gen tps depi plis pase dizan. M kwè nou menm nou genyen tps plis plis tan ke sa. Men Nicaragua avèk Honduras, yo te gen tps depi anviron 26 an. Donk sa vle di, imajine yon moun ki gen tan fè tout tan sa nan peyi a, epi ou rete yon bon maten, yo di ou oblije deplase, Stati tanporè w te genyen an l koupe. Se pa yon se pa yon egzèsis ki fasil ditou lè w resevwa yon nouvèl konsa. E lè pa egzanp li rive, chak sa k gen rapò avèk tps, Ayisyen toujou trè atantif pou l tande ki sa k ap di de li. Paske jan pwovèb la di a lè bab kamarad ou pran dife, ou oblije mete po a latranp. E se e se pwovèb sa m panse ke Ayisyen yo, yo menm y ap y ap panse ak li chak lè yo tande gen yon ti pyès de manyè negatif ke yo pran desizyon sou li pou yon lòt peyi. Se vre ke gen yon jij ki di se 3 fevriye 2026 pou pa nou an fini. Men nou pa konnen ki sa k ka deside paske administrasyon sa a lè l pa dakò yon desizyon, l ap fè apèl de li, si l pa bon nan apèl, li prale pi wo e rive nan lakou siprèm e le pli souvan malerezman lakou siprèm souvan pran desizyon an favè administrasyon an mentnan se vre jij nouyòk la pran desizyon sa an favè nou. Men nou pa konnen ki sa ki pral genyen apre, ki swit ke dosye sa pral genyen, e ki bò administrasyon Trump lan vle rive. Donk, genyen plizyè peyi deja ki pèdi tps yo. Donk, 3 dènye yo la se Nepal, Honduras, Nicaragua. Mwen konnen gen anpil Ayisyen la ki ap kwaze dwèt yo, k ap di yo pa ta swete pou gon desizyon ki an defavè nou ki pran. E paske nou konnen sitiyasyon deja an Ayiti. gen moun ki pa vini twò lontan nan peyi a ki fè tps, men konsa tou gen de moun se depi aprè tranblemanntè ki ap viv Etazini sou tps. Donk, menm jan avèk Nepalè, Nikaragweyen, Ondiryen yo, aprè 10, 20 tan nan yon peyi, epi pou wè w pral oblije tounen lakay ou, se pa yon, se pa yon desizyon ki fasil. Donk, m konnen gen anpil moun ki ap kwaze dwèt yo pou gen yon desizyon pèmanan ki pran sou, sou, sou, sou tps Ayiti a. Se sa tout Ayisyen ta, ta swete. An nou kwaze dwèt nou. E, Gen de moun tou ki deja ap antisipe, ki di ok, menm si yo ta dakò 3 fevriye 2026, e aprè? Aprè 2026? Aprè 3 fevriye 2026? Kisa ki pral pase aprè? Deja gen de moun, 3 fevriye a vin pa yon twòp yon sousi ankò pou yo. Se vre ke gen de lòt sousi, kat travay, ke yo poko janm jwenn, kat travay yo gen anba Biden ki pa itil yo anyen ankò. Men gen moun ki deja ap panse a. Apre 3 fevriye 2026, ki sa k pral gen? Èske moun tps yo pral vin nan yon sitiyasyon kote ke yo pa gen estati? Èske moun tps yo pral vin, alò m ap pale de tps Nepalè, Ondiryen, Nikaragweyen yo ki koupe la a, moun sa yo se swa yo chache de. 2 lòt stati pou yo menm yo yo rete nan peyi a, eske se nan menm sitiyasyon sa a Ayiti pral ye an nou kwaze dwèt nou. Men antretan genyen kèlke peyi ki toujou genyen. Toujou gen ti pyès yo la a ki toujou ki toujou an kou. E chak peyi yo genyen ki ki genyen plis ansyènte nan kesyon ti pyès la. Daprè sa Dorvilus Denis pou Web 509 fè kominike avè nou la a, nan enfòmasyon ki disponib sou sistèm nan, nou ka gade ansanm de peyi ki. ki genyen ti pyès, ki lè yo te genyen l an premye, ki lè yo te dezinye yo eksetera. Pa egzanp, nou genyen Salvadò ki genyen ti pyès depi 9 mas 2001, Etyopi genyen ti pyès depi 12 desanm 2022.

1999. Donk, Ayiti pa pou kont li nan lis peyi ki ki sou lis tipiyès sa a ke administrasyon Trump lan li menm li vle koupe yo. Gen plizyè ke l fè deja. E 3 dènye an dat yo la se Nepal, Onduras ak Nikaragwa. Donk tout moun ap kwaze dwèt yo pou konnen kisa kap di pou Ayiti. Il n'est que d'attendre, jiska moman nap pale a la, dat 3 fevriye 2026 la se se li menm ki kenbe. Yon lòt enfòmasyon ki ki trè sansib e ki konsène plizyè ayisyen ki isi, ki gentan rive Moman pou yo vin sitizen ki ap fè anpil refleksyon. Nouvo direktè uscis la depi lè li monte, premye kòmantè li fè sou kesyon citizenship la, li te di ke tès la twò fasil. nouvo patwon sèvis imigrasyon amerikèn nan, li te di ke fò nou fè yon fason, fòk administrasyon an fè yon fason pou lè yon moun al pase tès Citizen nan, li santi se yon tès li pase. Pou li menm, tès san kesyon an, kantite pou w reponn, depi w gentan reponn kantite sa, ou pase tès la. Nouvo direktè uscis la di li twò fasil. Donk, anplis de istwa peyi a, kilti peyi a, lang peyi a ke w aprann atravè 100 kesyon sa yo, Ebyen uscis anonse ke yo pral mande kounya a pou migran kap aplike pou vin sitwayen ameriken yo, yo gen yon bon karaktè moral. Ann fè yon ti kanpe la. Gen anpil moun lè m bay nouvèl sa ki di men Luckson li pa nouvèl eksetera patati patata. M pa wè anyen w aprann nou la men Sa m toujou di nou, depi administrasyon sa mete aksan sou yon aspè menm lè l te la deja fè anpil atansyon avè l, prete anpil atansyon avè l. Dotan ke sa se pa jis paske yo te mande bon karaktè moral, li te la deja ki fè fò nou fèmen je nou sou li, oubyen a sa te la deja. Gen bagay ki nouvo. Nan nòt sa ke uscis li menm li voye bay ajan li yo, ajan imigrasyon yo vandredi 15 out ki sot pase a, uscis mande ajan l yo pou asire yo ke moun k ap aplike pou vin sitizenn yo, yo gen bon konduit, yo pa nan move zak epi yo an règ a leta. M sot di l talè a. Se vre ke gen anpil nan sa nou sot tande yo la, patikilyèman bon karaktè moral la, nou tande sa deja, pa vre? Menm si genyen anpil egzijans ki pa nouvo. Men nouvèl administrasyon an vle egzaminen lavi moun yo avan yo genyen sitwayènte amerikèn nan. Gen plis detay toujou, ann tande Mèt Frandley Julien, li te retounen nan anviwon prèske 2 minit, sou ansanm de bagay ke nou petèt pa t konnen ke uscis vle mete nan pwosesis pou vin sitizèn nan, ke Mèt Frandley Denis Julien ap tounen sou li, ann tande. Administrasyon an, nou konnen ke lè pou yon moun vin sitwayen Ozetazini, fòk ou montre ke w gen yon karaktè moral ki akseptab, bonne vie et mœurs. Admi, Jeneralman, son bagay ki konn trè klè, men fwa sa a administrasyon an di ke e bonne vie et mœurs la, lontan ki sa l te konn ye, on nonm ou peye child support ou, ou pa t konn gen pwoblèm avèk lalwa, ou pase. E konnye a ou peye ti taks ou tou, ou pase. Men administrasyon an di konnye a la li pral vin avèk on lòt apwòch ki se totality of the circumstances, donk yo pral gade eske tou ou gen de ka, de bagay pozitif, ok. Sa m sot ap pale nou la se kòmsi m ta di w ou defann ou, ou peye taks, ou fè si, ou fè sa. Men kounye a yo pral gade èske moun gen nivo edikasyon, e ki nivo edikasyon ou genyen. Yo pral gade èske ou kontribye a sosyete a. Yo pral gade plizyè. Lòt faktè, èske w kenbe yon djòb? Sa di ke yon moun ou ka gen, ou pa gen pwoblèm karaktè moral, men yo wè ke ou te o chomaj, ofisye a ka pran sa kòm yon bagay negatif pou ou. Donk moun ki gen pou aplike pou sitwayènte, fò w tcheke w avèk avoka pou ke yo gade pou ou ansanm de faktè yo. Si yo estime ke w pa prè, pou ke yo voye w fè devwa ou pou w ka vin afwonte tès la. E fò m di w tou ke tès la Yo pral fè tès sa a bokou pli difisil. Donk, moun ki ap aplike, m ta di, se fè sa kounye a la a, paske jan yo vle fè tès la, yo vle fè tès la de manyè ke li ka tèlman difisil ke li pa aksesib a anpil, anpil moun. Pou tande byen, èske, paske gen de fwa, gen de moun ki, pa egzanp, lè w bay yon enfòmasyon epi moun nan di w, ou pa aprann ni anyen la. Li te konn sa deja. Ou te konn sa deja hein? Ok, eske nou byen tande sa mèt Fran de Jules? Ou konn youn nan bagay ki atire atansyon m nan sa a? Se kesyon IRS avèk nèg ki genyen child support yo. Kounya uscis vle pou w vin citizen, Si w dwe IRS, fò w peye full dèt la nèt. Èske sa te la avan? Bon, m pa konnen, kòm m poko sitizèn, m pa sitizèn, m pa konnen kòman sa fonksyone. Pou pansyon alimantè pou timoun, sa vle di nèg ki gen child support. Anplis, fò y al gade èske w te fè yon bagay pozitif nan kominote w. Gen anpil pawòl kap pale la pou yo vin fè menm jan avèk Tennessee Alabama pou yon moun gen CDL fòl genyen kat rezidans li. E se pandan nou fè premye konvèsasyon an par la swit pral gen yon gwo aksidan ki fèt sou yon highway sou Turnpike nan Florida kote ke genyen yon chofè truck ki son sitwayen endyen ki fè yon gwo aksidan. Misye fè yon move U-turn, li fè yon move demi tou nan yon zòn li pat dwe fè. Yon lòt minivan rantre sou truck la, aksidan fèt, 3 moun mouri. Bagay la fè gwo tole, administrasyon itilize l, trennen li sou trennen li sou teren politik e se jisteman sa ki ap fèt. Nenpòt sa ki genyen kòm enfraksyon, yon bagay ke w fè, premye bagay y al gade, y al gad stati w. Lè y al gad stati sitwayen an, yo wè l antre isi Ozetazini depi 2018. Li te mande yon azil, li te gen yon òd depòtasyon, men li te eksprime pè ke l genyen pou l pa ka tounen lakay. Li di kèt si l tounen an End, li p ap bon pou li. Sa te fèt sou administrasyon Biden nan, selon sa ice fè konnen. yo te pèmèt li rete la. Men nan kote pwoblèm nan pral vin pi grav pou misye e pou prèske tout chofè truck pou endistri a an li menm, sè ke apre aksidan an otorite yo anonse yo louvri yon ankèt men an atandan y antre fon nan ankèt la, yo fè ti pale a misye. Premyèman yo wè misye pa metrize anglè byen. M kwè yo di yo poze l 12 kesyon apèn ke l konprann 2. Yo montre misye pano sinyalizasyon yo, misye pa ka idantifye yo, apèn si l idantifye youn ou 2. E yo wè ke konpayi ke misye li menm li t ap travay la, n ap pale de sitwayen endyen sa k te enplike nan aksidan an, konpayi l la te deja, jan blan ta ka di a, te envolve nan plizyè vyolasyon sou wout deja. Donk ki vin konplike sitiyasyon misye. konplike sitiyasyon konpayi l ap travay pou li a e l vin konplike sitiyasyon truck driver yo sitou truck driver ki se imigran ki vin chache lavi bò isi. Ebyen, otorite yo nan depatman transpò ameriken yo louvri yon ankèt pou konnen kòman aksidan sa fè fèt. nan poze misye kesyon eksetera eksetera gade kòman l te fè gen ti diyèl la e se la yo pral trennen l sou yon teren politik kote yo pral gade ki state ki te pèmèt ke misye gen si diyèl la boom se state kalifòni e nou konnen ki pwoblèm ki genyen ant state sa avèk administrasyon sa a donk yo trennen bagay la sou yon teren politik yo di se state sa a ki bay yon etranje Ilegal, selon gouvèneman an, on lisans komèsyal epi ki vin remèt nou aksidan sa a, se sa administrasyon an di. Donk, Depatman Transpò ameriken louvri yon ankèt, men yo prale pi lwen. Nan menm kominike ke yo pibliye pou yo anonse ouvèti ankèt la, Yo tou fè yon anons. Li ka yon anons, li ka yon rapèl. Men pou anpil moun ki nan truck se yon rapèl ke l ye. Depatman transpò di, yon migran ki se yon yon demandeur d'azil, sa vle di ou vin isi ou mande azil. Ou di mwens yon migran ki la a ki pa legal oubyen ki san papye. Depatman an transpò raple ke yon moun ki nan kategori sa a, demandeur d'asile oubyen ilegal, li pa elijib pou l genyen yon Regular Full Term CDL. Yon presizyon, se pa di yo di. Moun ki mande azil, moun ki ilegal, pa ka gen CDL. Men genyen yon tip de CDL ki se sa a, Regular Full Term nan, ke yo bay pou yon peryòd de dizan, Depatman Transpò raple ke On moun ki mande azil pa elijib pou li. Yo pa pran egzanp lan inosamman, yo pran l paske jisteman sitwayen endyen sa a se on demandeur d'asile, li gen on on pwosès ki an kou. Lè m te gade enfòmasyon an, m te rele Yves Paul Demesmin, alò Yves Paul Demesmin te rele m pou l di m Luckson gen on enfòmasyon ou bay la, li enpòtan pou w bay presizyon sa a Pou l pa prete a ekivòk, m di ki sa l ye. Li di Luckson full term CDL la s on s on s on CDL, s on lisans yo ba ou pou dizan e li pa pou moun ki pa gen rezidans. E Yves Paul Demesmin si m byen reprann sa l te ban m kòm enfòmasyon an, Moun ki pa rezidan yo, yo bay yon non-domicile CDL, m pa konn si m byen repete l non Ti Pòl. Se yon moun ki pa domisilye bò isi, ki pa rezide isi, e moun sa yo ba yo CDL la pou yon pou yon tan ki ki limite. Se pa de moun sa yo Depatman Transpò ap pale. Depatman Transpò ap pale de kategori CDL ki dizan. DOT di, Yon moun ki mande azil oubyen ki ilegal, li pa ka genyen yon CDL Full Term, asavwa yon lisans komèsyal pou dizan. E Yves Paul Demesmin te eksplike m sa klè, m te konprann li e m te fè presizyon. Donk depatman transpò ameriken deklare sa nan yon kominike jan m sot di a ke yo mete deyò madi 19 out ki sot pase a pou yo te anonse jisteman ouvèti yon ankèt sou gwo aksidan mòtèl sa a ki te fèt sou Highway nan Fort Pierce, Florida semèn pase a kote ke te genyen 3 moun ki mouri nan aksidan an e jan m sot di a ki te pwovoke gwo deba. sou plan politik. Mentenan, Depatman Transpò fè rapèl sa a pou l di men kiyès ki ka gen tèl CDL ou tèl lòt CDL. Eben, Depatman Deta vin fouye pye l lan koze a. E Depatman Deta ale pi lwen. Marco Rubio ki se sekretè deta sou kont Twitter X li, li anonse yo kanpe sou kesyon bay viza travay pou truck driver vini Etazini. Bon gen anpil moun lè m bay enfòmasyon sa ki di an yo te konn bay viza pou moun vin travay nan truck bò isi wi. Lè m pale avèk Yv Pòl Demespen, ou konnen, tout sa k gen rapò avèk truck se Ti Pòl m rele. Paske sa a se domèn pa l, m met chapo ba devan l. Ekspertiz Ti Pòl nan truck, sa a tout kominote a konnen l. M mande, m mande, m mande Ti Pòl. E Ti Pòl di m sa. Li di m, Wi Lukson konn genyen l. Tankou gen de etranje, menm jan wè w gen viza H1B, H2B, genyen de viza spesyal ke yo konn bay avèk de truck driver ki pa rezide isi, men yo pèmèt yo jwenn viza sa pou vin travay kòm truck driver. Ebyen, se viza sa a ke Sekretè Deta Ameriken Marco Rubio anonse, ke yo kanpe yo pa bay li ankò. Rubio deklare, Kantite chofè etranje k ap kondwi truck sou wout nou yo mete lavi sitwayen yo an danje,